N ap pran egzanp de Bundesliga, ki se chanpyona Almay la, Premier League, ki se chanpyona Angletè a, Serie A, ki se chanpyona Itali a, Liga, ki se chanpyona Espanyòl la, Ligue 1, ki se chanpyona an Frans lan. Aktyalite ki pral demare anndan jounal la, gen yon jèn jwè ki rele Andrea Rinaldi ki t ap jwe nan peyi Itali nan yon klèb Atalanta nan katriyèm divizyon aje de 19 an, ebyen misye pèdi lavi li yè nan yon seyans antrenman endividyèl kote l t ap antrene lakay li.

Bagay la pat osi fasil nan peyi Espay maladi kowona te fè anpil ka anpil moun te mouri nan peyi Espay ebyen yè prezidan federasyon foutbòl espanyòl la ki se Javier Tebas misye fè yon deklarasyon misye di konsa foutbòl la dwe demare 12 jen kap vini la a. Bundesliga ki se chanpyona Almay la anndan Bundesliga nap jwenn Bayern Munich ki se yon klèb premye divizyon.

Nan peyi Angletè. Rapid vit nou gentan tonbe nan peyi an Frans, lèn rive nan peyi an Frans kiyès nou jwenn kap domine tèt klasman an ki se Paris Saint Germain ki bay dezyèm nan yon volim pwen, ebyen jwè fransè sa yo yo menm yap pran seyans dantrèdman yo demen si Dye ve, ki vle di e Paris Saint Germain ap antrene demen si Dye ve, Marseille ap antrene si demen si Dye ve, epi nou jwenn Lyon, Lyon ki gentan ap antrene. Nou pa rete nou gentan tonbe an Italie kiyès nou jwenn kap domine se ekip Juventus de Turin an nou jwenn kap domine ebyen an Italie gen yon kriz kòm m te deja dil nan kòmansman videyo a e gen yon jwè ki rele Andrea Rinaldi misye mouri nan seyans dantrèdman endividyèl lakay li ki vle di pandan misye a ap antrene antre li antre aprè l fin antrene li benyen aprè sa li kouche lè madanm li al gadel li jwenn li mouri. Ki vle di se konsa tole a te pase. Misye se yon jèn jwè, aje de 19 an, misye ap jwe nan yon klèb katriyèm divizyon nan peyi Itali, klèb sa rele Atalanta, misye misye okipe pòs milye teren. Ebyen se gwo kriz sa ki genyen nan peyi Itali. Men, seyans dantredman an pral demare lòt semèn.

Pou Juventus te kapab bay Miralem Pjanic, ebyen dil sa ki prèt pou reyisi, ki vle di li a 90 pou san pou chanjman sa fèt. Nou toujou nan dosye transfè, N'Golo Kanté li menm ki gen tout posiblite pou l kite ekip Chelsea a pou l al rejwenn ekip Real Madrid la paske N'Golo Kanté pa vle rete nan ekip Chelsea a ankò. Nou deja jwenn Manchester United ki enterese de dosye N'Golo Kanté a. Ebyen entènasyonal fransè a li menm ki te chanpyon koup dimond nan peyi Larisi a, Gen tout posiblite pou l kite ekip Chelsea a paske li pa vle rete, li pa vle pwolonje kontra l ankò. Nou toujou nan dosye transfè, ebyen Real Madrid li menm ki se youn nan ekip ki pi rich nan mond lan, gen posiblite pou l arache Kylian Mbappé nan men ekip Paris Saint Germain an. Menm ke nou konnen Paris Saint Germain se youn nan ekip ki gen nan men l tou li te menm arive arache Neymar Junior pou 222 milyon nan men ekip FC Barcelone lan. Apre anpil chita pale, dirijan parizyen yo estime ke fransè a gen yon kontra jiskan 2022 ansanm avèk ekip psg a, yo poko vle livre l ale e sa pap fasil pou Real Madrid menm ke Real Madrid gen lajan se vre men Paris Saint Germain gen nan men l tou. Menm ke sezon an pat fini akoz de maladi kowonaviris la, fransè a te fè yon bèl prestasyon nan 20 match kote l te make 18 gòl epi l te delivre 7 pas desiziv. Se la nou mete yon fen nan foot transfè.

Pou n tèmine, n ap tèmine ansanm avèk yon klasman. Genyen anpil fanatik foutbòl ki pa konn kijan klasman an ye akoz maladi kowonaviris la ki t ap bay pwoblèm nan, yo pa t ret sou foutbòl akoz foutbòl la te kanpe tou. Ebyen, ann Almay, Bayern Munich premye avèk 55 pwen, Borussia Dortmund dezyèm avèk 51 pwen, Leipzig twazyèm avèk 50 pwen, Mönchengladbach katriyèm avèk 49 pwen. Nan peyi Itali, Juventus premye avèk 63 pwen, Lazio.